Wi souple Gary Conille si w pa ka revoke Elbé ba li talon w paske nou pa kapab. Wach manman pèp ayisyen. PM Gary Conille di l pa nan jwèt, li vle tèt Babekyou prese prese. Ebyen, rezon sa ki fè ke li fè apèl a komisè Muscadin. E tout dispozisyon, tout bagay deja fèt la a pou Komisè Muscadin la a pran plas Frantz Elbé a la a e ki se DG pnh la. Sa ebyen se konfime, nan moman nap pale la ebyen 4 bato Ris avèk yon avèk yon soumaren nikleyè ki debake nan peyi Kiba la, jan ke nap swiv la se si e sèten, pandan nap pale la ebyen nou di, ebyen bò kote Lèzetazini se de sa ki aktyalite a, se de sa ke tout moun ap pale, enkyetid la li la, evidaman nou pral baw plis detay paske sensèman gen gwo gwo kè sote. pandan nap pale la men odela de sa medamsye ebyen se jodia la ke nou wè Garrick Conille de fason ofisyèl ebyen misye prete sèman etc nou pral moutre w kèk imaj men odela de sa kanmenm gen bòn nouvèl nou wè popilasyon yo menm bò kote pa yo avèk ki akonpanye de plizyè polisye ebyen bò kote pa yo ki ap mande depa Frantz Elbe medam mesye se jan ke nap swiv la se serye epi o dela de sa nou wè Babekyou Babekyou ki voye yon mesaj bay jisteman Garry Conille se trè trè serye e Salomon map salye w bonswa bonswa.
Bonswa Jimmy, nap salye tout entènot moun afè bon TV, nap salye tout ayisyen kap koute nou atravè mond lan, Nou trè kontan pou nou rantre lakay ou jodi mèkredi 12 jwen 2024, yon mèkredi 12 jwen 1995, yon mèkredi 12 jwen 1995, sa bay 29 an avèk enstitisyon lapolis sa. Nou kapab di jodi a la gen plizyè polisye ki te pran lari avèk MNGOP pale pèp popilasyon nan Solino, Kriswa, Nazon pou yo kapab mande Depatman ed menm jan avèk OPC e poukwa pa FJKL avèk dòt òganizasyon ki mande sa. La ankò tou Jimmy nou pral bat yo pou nou rantre avèk enstalasyon Garry Conille avèk plizyè minis enben jodi a la nan Vila Dakèy e sans ou bliye nou wè Jimmy Cherizier alyas Babekyou ki antre nan aktyalite. Enben Jimmy san pli tade nan pote tou dwat nou kapab di nan lari Pòtoprens kote avèk korespondan nou, kameramann nou, Stanley Jasmin ki te nan lari a, kote popilasyon Solino a te pran lari a akonpanye avèk 2 polisye, nèg yo te tire anpil katouch sitou nan kafou ayopò pou te evakye ansanm de machann ki te gentan enstale yo kafou ayopò. Depi kèk tan polisye zòn Solino yo mande machann yo pou yo kapab antre an fon e kase zòn sa, paske zòn sa se zòn a riske li ye. e nou te wè l te pase nan zòn Kristwa, poukwa pa Lali. Lè yo te rive Lali anba limyè wouj te gen anpil katouch ki t ap tire, kawotchou t ap boule, nou kapab di te gen yon van panik jodi a la nan lari Pòtoprens, anpil moun nan Vila Dakèy, nou kapab pale kote enstalasyon t ap fèt la, yo te tande anpil katouch ki t ap tire parapò avèk polisye yo, yo menm ki te nan lari a ki t ap fè yon demonstrasyon kote yo t ap mande 2 pa Frantz Elbé Jimmy Ann pèmèt moun yo viv kèlke eksperyans Frantz Elbé Jimmy La ankò yon fwa n ap pote tou dwa tan avèk tan Si n ap pale de kesyon ensekirite zam Enben la nou wè gen yon panik nan rejyon karayib la la Enben lè n ap pale de rejyon karayib la Men pa bliye depi kèk tan nou gen yon enfòmasyon n ap bay Parapò avèk nou kapab di Jimmy E nou kapab di, enben, Lèzetazini, se pa pou san rezon, ou wè, depi kèk tan la, ou wè, y ap vini avèk de materyèl, jan ke anpil nan nou, swa Pwofesè Teliska oubyen Guy Marie, toujou di l nan emisyon chanèl Moun Afè Bon TV, e nou te wè Frantz Lajean te di menm bagay la tou, enben, nou wè Lèzetazini se kesyon, enben, baz militè yo y ap vin kreye la ann Ayiti. An rezon, poukisa? Se paske la nou wè Larisi, bò kote pa l, Yo menm yap prepare la pou wè kòman yo kapab vini a dè materyèl zam nikleyè m kapab di nan peyi Karayib la. E nou wè Larisi kap pre nou wè Larisi ki gentan prepare plizyè bato navi de gè avèk anpil mwayen. Yo gentan enstale yo la nan peyi Kiba Sa ki bay anpil panik avèk administrasyon Biden nan, e youn nan rezon pab le mòn Sen Nikola, li pa lwen avèk Kivala. E sa fè ou wè nèg yo ap ranfòse yo de tanzantan la an Ayiti pou evite ke Larisi menm jan l mete pwent pye l e menm jan l mete menm mizil sou Kiba, menm jan l fè l Venezuela, menm jan l fè l Nicaragua, nou konnen te gon zye doub t ap fèt an Ayiti, sitou Ayisyen ki t ap brandi drapo Larisi, sa te bay anpil panik avèk administrasyon Biden an, e pou sa, se pou tèt sa tou, fò mesye yo kanpe wè kòman yo kapab anpeche, enben, Larisi entèvni anndan peyi Daikin. Anben pou rezon sa a nou wè nou wè depi kèk tan anpil materyèl ki sòti Ozetazini vin enstale yo la tou pre èpòt la, anben Larisi gentan ateri la nan peyi Kiba pandan nap pale la, sa ki bay gwo panik a administrasyon Biden nan e sitou gen anpil rejyon nan Karayib la yo menm ki te deja fè ze dou avèk Larisi. Sa sa vle di? Anben èske se yon èske se yon leson Oubyen èske Vladimir Putin an ap moutre Biden an yo menm li kapab atake l nan pwòp fyèf li, menm jan agresyon Biden nan nou wè menm jan Lèzetazini yo fè l ann Ikrèn an? Si yo fè l ann Ikrèn an nan baz nan fyèf peyi Larisi ki pa lwen peyi Larisi, enben mesye yo yo enstale baz yo, enben nou wè Larisi enben ki pa yon Yon repons avèk Lèzetazini, kote la, an ba zye yo la, m kapab di tou pre yo la, enben yo vin debake la, enben sa ki kreye yon gwo panik, nou menm kapab pale w nan kad, enben administrasyon Biden nan Jimmy, pandan n ap pale la. Vwala, medam, mesye, se jan ke n ap swiv la, nou wè imaj yo sou ekran la, n ap raple w se 4 bato de gè 4 gwo bato de gè jan nap gade la tout popilasyon tout moun se leve ki kanpe yap gade la evidaman se si sèten bò kote kiben yo se si sèten gen kè kontan men bò kote jisteman depateman deta ebyen nap di gen kanmenm anpil anpil enkyetid gen menm mesaj ki lanse kote ke yo mande popilasyon sitou nan moun nan zòn miyami ebyen pou kounya la evite zòn nan sa pa vle di ke son yon bagay ki pral pase men Okazou. Donk se jan ke nap swiv la nou pale de 4 bato de gè e ansi yon soumaren nikleyè medam mesye jan ke nap gadel sou ekran la se pa yon ti bagay ki piti menm menm menm menm menm donk evidaman nou menm nou te dil nou pale de sa jodia la o pwen de vi jeopolitik done yo chanje konplètman medam mesye jwèt la gate konplètman donk Ayiti nan tou sa se si e sèten nou menm. Nou gen defi pa nou, nou gen aksyon pa nou pou nou poze alega de peyi nou, men senpleman, jan nou di l, se pou nou pran responsabilite nou pandan ke mond la ap chanje, nou menm tou pou nou pa kite tèt nou, pou nou pa kite bagay yo koule avèk nou. Men brèf, jan n ap gade l la, soumaren, en, de soumaren ris, e jisteman w ap gade, gade kòman popilasyon an kontan, moun yo akeyi yo, men se serye kanmenm. Evidaman, n ap avanse nou menm bò kote pa nou, medam mesye, e jan n ap di la, kòman nou konprann sa jodi a la, aprè tout enkyetid, tout pale anpil ki te genyen, ebyen Larisi efektivman fè w wè jisteman 4 bato e ris sa yo rive nan peyi Kiba san konte yon soumaren nikleyè, nou byen presize hein, yon soumaren nikleyè, se pa jwèt. Evidaman, an nou avanse. E, Jimmy, e, Epi pa bliye, Kiba gen bon relasyon avèk Ayiti. Nou konnen nan kad sante, nan kad medsen, e gen anpil Ayisyen ki ale pran fòmasyon nan peyi Kiba. E nou konnen gen anpil doktè kiben ki ann Ayiti. Gen de bon relasyon ant Kiba avèk Ayiti. E kounye a, nan kad relasyon avèk Ayiti avèk Kiba, èske kounye a la, Lèzetazini pa pral vin mete yon kontwòl nan ale mennen vini Enben, antre sòti ant Kiba avèk Ayiti. Pa bliye non, Jimmy, Kiba se sèl peyi ki pa fè pati Nasyonzini. Enben, majorite nèg ou wè yo seksyone la, enben ou wè majorite depi yo benyen sove, se Kiba y ale. Sa vle di kounye a, ann gade byen pou wè. Relasyon Kiba avèk Ayiti a, enben, Lèzetazini pa gen anpwent li pou l ta di Kiba, enben, fèmen, enben, enben, pò l, fèmen, enben, ann di, liy aryèn li avèk Ayiti. Men, ou yo kapab fè presyon sou gouvènman an Ayiti a, ebyen pou yo di yo anpeche de relasyon avèk Kiba. Pa bliye non, gen de bòn relasyon, men kounye a, relasyon sa yo tou di menm. Men la, Lèzetazini pral gade onivo de diplomasi a kòman sa ye. Se pa pou tèt, se pa pou san rezon di menm, ou wè, e pa nenpòt moun yo pran. Yo mete ministè minis afè etranje. Gade de bouey, se pa nenpot moun yo pran. Yo pran yon moun ki te ki se alye yo, ki se pitit yo, se de moun yo fome. An palan de Dominique Duppy ki te nan unesco. Pa bliye nou zimi, sa kap fet la, mwen m di nou, Lezetazini ap jwe a gran pa. Yo pa vle pedi, yo pa vle enben pran nan kou ke e e e e lafrans pran nan peyi nan kontinan afriken an. Enben la Ou wè yap jwe. Ou wè yo enpoze w Dominique Dupuy ki te nan unesco. Yo enpoze w yon dam la enben ki te ki gen nasyonalite enben etranjè. Kisa yap jwe la? Enben yo pa vle pou yo ba nou nenpòt moun nan kòm minis afè etranjè. Sa lè w tande gen de negosyasyon Ayiti ap fè la enben an absans ameriken, an absans Canada, sa w tande a tout pwoblèm. Ou wè yo pran yon moun ki yo byen kontwole Enben ki byen konprann politik amerikèn nan, ki byen konprann politik etranjè a, se 2 moun tou ki pwal trayi Lèzetazini o pwofi de Larisi, pwal trayi Lèzetazini o pwofi de lòt peyi, ou wè yo kontwole enben ministè afè etranjè a di li, se pa pou san rezon ou wè se yo menm ki enpoze nou e yo pran yon moun ki te deja nan unesco, e pa pou san rezon tou ou wè yo vin la, yo pran yon moun enben ki te nan UNICEF, Wè yo pwòz mete kòm premye minis la, enben Lèzetazini konnen ki plan, pa bliye nou di menm, se pa, se pa ayè lè ki, lè, lè Larisi vin, vin depoze bato de gè a, yo anonse sa, enben Lèzetazini yo gen sèvis entèlijans yo, yo konnen, enben nan ane 2024 la, nan 3, 4, nan 3, 4 mwa, Larisi gen pou vin enstale baz li Enben, la ki ba. Kòm yo konnen l tou, enben yo jwe tou bò kote pa yo pou wè kòman. Pa bliye non timoun, te gen yon enfòmasyon ki te bay, lè konprann Ariel Henry t ap gade pou l wè si l kapab konpoze avèk gwoup Wagner an pou wè pou l te kapab vin konbat, enben gwoup, enben gang ann Ayiti. Ba la te pale anpil, enfòmasyon te te sikile jiskaske ou pral wè gouvènman an te pral demanti sa. Pa bliye non, se menm Enben, FBI, e se menm Miami Herald ki te met enfòmasyon deyò parapò relasyon ekip Ariel la avèk gwoup Wagner a, enben la sa vin bay anpil pwoblèm. Men, ou wè sa yo fè? Kòm yo konnen enfòmasyon an byen, ou wè bagay yo fè? En. Ou wè bagay yo fè? Yo kontwole gouvènman an, yo ba yon premye minis ki sòti lakay yo nan men yo, e yo di w Minis Afè Etranjè li sou kontwòl yo. E twazyèm bagay yo fè tou, Jimmy, Yo di w ministè enteryè se nan men yo pou l ye. Ministè enteryè dwe nan men yo. Lè yo di ministè enteryè dwe nan men yo, pou yo kontwole teritwa. Teritwa dwe sou kontwòl yo. E pa pou san rezon tou, ou wè yo bay ede de pati, de pò sa yo di wi. Lè yo bay Claude de pòs sa yo, Claude pa bliye non, nan zafè diplomasi, Claude metrize kèlke bagay trè trè byen. Pa egzanp wè yo ba yo defans, yo ba yo afè etranjè. Ale defans e nan men Claude, ebyen defans ebyen afè etranjè nan men Claude. Ebyen lè Etazini gen kontwòl 2 sa yo e yo pral pran kontwòl minis enteryè osi e yo pral pran kontwòl yon ta de bagay vini. Se pou nenpòt sila ki ta rive la, nenpòt ebyen yon moun ki ta ateri sou teritwa a la, ebyen yap okouran de trè to. Se pa pou san rezon ou wè jodi a la, lè Etazini kontwole gouvènman Guy Conyers di wi, enben jan yo kontwole la paske yo pa vle yon la yon yon yon yon la Russie vin enstale la andan peyi a di. Wi antouka e se jan ke nap swiv la se kanmenm se serye se konplètman serye done yo chanje evidaman nou menm Ayiti bon jan nou dil fò nou kòmanse pran e pran responsabilite nou Ayiti two granmoun pou pou nou kòmsi pou nap pran lòd nan men kikonk sa vle di ke nou pa sipoze ap pran lòd nan men keseswa Lèzetazini Keseswa Larisi, jodi a la se nou k pou pran desten nou an men pou n sispann gen trèt pami nou a tou lè nivo. Evidaman nou pa kite sa men n ap raple w, n ap retounen sou sa pou ou, jan nou di l, enkyetid la li o pli o nivo la pandan n ap pale la bò kote Depateman Deta ebyen sitou zòn Miyami ebyen yo mande popilasyon an pou kounye a la evite zòn nan akoz de tansyon an ki trè trè elve. N ap raple w Kiba pi Miyami se tou prè tou prè tou prè donk Nou pral kite sa men nou raple w se 4 gwo bato de gè medam mesye jan ke nap swiv la e ensi yon sou maren e nap gade sou maren an se vreman li enpresyonan e medam mesye la anba zye lèzetazini ebyen se sa yo se sa yo konn toujou ap fè nan peyi lòt moun yo ebyen jodia la ebyen se sak rive yo donk mesye an nou avanse kelke segond an nou kite sa Nan kad edisyon yè swa nou te pale w de jisteman ebyen lapolis bò kote pa yo pou pa di ajan dwanye yo ki sezi plizyè zam ak minisyon san konte katouch ebyen nou potko ba w foto endividi an ke swadizan ki t ap resevwa zam sa yo medam mesye ebyen se misye n ap gade sou ekran la. Men, men, gade moun yo di ki ta pral resevwa zam ak minisyon yo. E, Salomon, m pa konn si w gen, si w gentan wè foto a, men w ap wè, podyab, ap se yon malere, podyab, m pa menm kwè ki ka manje menm. Men moun yo fè w kwè ki ta pral resevwa zam ak minisyon, sa vle di ke lè oligat kowonpi yo ap kòmande zam yo, yo pran yon ti egare, en, yo pran yon ti inosan, podyab, pwobableman yo ba l yon 200 goud, yon 300 goud. Men malere a, w ap wè yon nèg, m pa menm kwè l gen yon bon telefòn. Hein se swadizan misye Jan nou di labi ne fè pale mouad men ant mwen epi nou menm medan mesye men gade gade gade gade eta misye gade figi misye ou vle fèm kwè se lik ta kòmande zam sa yo se lik ta kòmande gwo kalib zam sa yo gwo minisyon sa yo hein jan nou dil se du nenpòte kwa nou menm nou pap pran nan sa al chèche vrè otè moun ki dèyè zam ak minisyon sa yo ee Salomon. Bon e e Jimmy nap gade bagay sa de pou wè. E sa n ap gade la, n ap gade e nou wè e kesyon libète yo te di ok. La nou gade di mi pa rapò avè jodi a vre e patnè sa wè yo pran la e avèk zam sa yo di mi. Bon lè w pran yon repons Eke e gin pou konprann de nèg la di men. Men gade byen pou wè eske se pa bon sa ka rive yo itilize non misye. Wi se itilize se itilize yo itilize l se klè. Men di men yo ta di l tou son kontenè yap voye bali wi. Fon jan malere a malere a ki pa bay non l. Li ki pa konn son kontenè yap voye bali. Yo di men mèt voye non ban mwen la map voye yon kontenè sou non. Men malere a ki ta konn panse son kontenè yo voye bali. Malere a ki ta panse Se, se, yo di nan konn tene ak bon bwat ba li la, Malè a kontan, epi lè l ale l wè se bay, ba l, e bay, malerezman, li t ap pran nan pwòp pyèj li tou Jimmy, li t ap pran nan pwòp pyèj li tou Max, m pa rann kont, paske gen de moun nan, imaj m ale, moun nan afè l pa bon, ou rele l ou di konsa, monchè, gon kontenè k ap vini la sou non w, monchè ou gon bwat ladan, ou gon bwat w a degaje w, enben w a degaje w kòm lavi a di, w a mete bay nan lari, men lè malere a wè, li tande bagay sa, kè l kontan? Men malè a lè l al chache, enben bwat yo di men, enben lè l gade l wè se bal, se minisyon, enben sa w tande a tou, sa w tande a tou, tout bagay a ap fèt. La ankò e di men, m panse ke e e e la nou menm nou vrèman e e e e e sa. Nou di, nou pa pran ladan, nou pa pran ladan di. Bon nou salye Pradel e egalman ki avek nou la.
Wi bonswa nou salye tout zanmi yo son plezi ebyen pou nou nou kapab enfòme yo nan kad enfòmasyon ki sanse ap domine aktyalite a ebyen e nou konnen ni ebyen se enstalasyon ebyen nouvo ebyen e manb nan gouvènman ayidika apati de jodi a ebyen nou gen yon lòt gouvènman kounya nou antre nan gouvènman Ebyen koni ebyen m panse ke se sa ke anpil moun yo menm yo pral swiv ebyen n ap di w nan diskou premye minis Garry Conille li bay garanti ke li menm li prè e pou kapab travay pou kapab gen yon myezèt ebyen o nivo de popilasyon an ebyen li di ke nwi ki pi long e pi nwa ebyen pa ka anpeche e solèy e leve ansanm ansanm avèk e se e pete Ayiti a kote ke li di nou pral fè sa n kapab ebyen pou n fè solèy la leve paske Anyen pa enposib ebyen lè nou ansanb ebyen se deklarasyon sa ke chèf gouvènman li menm li bay pandan diskou li ebyen jounen mèkredi a nan seremoni envestiti ki te fèt o nivo de vila dakèy genyen tou ebyen nan menm kad dosye sa prezidan ebyen konsèy la Edgard Leblanc Fils Li mande avèk PM Garry Conille pou l kapab mete an aplikasyon fèy de wout ebyen tranzisyon an konfòmeman ansanm avèk atik 45 ebyen akò 3 avril la. Ebyen pandan seremoni envestiti a jounen mèkredi nan Vila Dakèy ebyen Premye Minis Garry Conille li deklare zewo tolerans ebyen kont la koripsyon. Ebyen, li te repete fraz sa a kote ke li menm e li di yo mèt fè l konfyans, ebyen pandan e de segond avan nou raple ke li li distribye ebyen pòs ministeryèl yo ansanm avèk sèten e moun pou ka plase fizib yo epi kontinye ebyen piye ebyen kès leta a, n konnen ke gen anpil moun la ki e kòmanse ap jwenn on seri de detay la sitou sou e non kèk minis, ebyen n ap fè on rapèl ke Garry Conille li menm li te refize pou l te prezante li devan lajistis ayisyèn apre yo te enkilpe li nan afè koripsyon ki lye ansanm avèk CNE e te gen yon manda damne entènasyonal ki te emèt kont Garry Conille san n pa bliye enplikasyon nan dilapidasyon fon Petro Caribe ansanm avèk CIRH ki reprezante pami pi gran krim finansye ki fèt nan peyi Dayiti jiska e jounen jodi a zewo tolerans kont koripsyon ebyen se tan sèten ke premye minis Garry Conille li menm li te adrese li ansanm avèk minis li yo pandan enstalasyon gouvènman ebyen jounen mèkredi a nan Vila Dakèy Garry Conille ki li menm li vle klè li di ke mèg resous leta ebyen yo dwe byen itilize o pwofi de popilasyon an ebyen n ap raple w ke yè madi a. Ebyen pandan entèvansyon o somè de l'ONU genyen direktè jeneral ULCC a Hans El Joseph ki deklare lagè o kowonpi, ebyen selon Hans El Joseph ebyen Ayiti pa dwe sèvi paradi ansanm avèk dilapidatè ebyen fon piblik yo. Ebyen nap di ke. E n ap rete nan menm kad dosye sa tou kote ke gen anpil moun ki yo menm ki ap swiv ebyen Garry Conille ebyen ki li menm ofisyèlman se nouvo premye minis peyi a ebyen anpil moun di y ap ret tann pou lavi kapab reprann ebyen sinon e ka dezole retounen Ebyen e kote w ye a se sa ke anpil moun menm yo di, ebyen gen anpil sitwayen ki yo menm yo montre yo gen yon konfyans ansanm avèk e premye minis la Garry Conille ebyen yo di ki ta sipoze fè aksyon l ta dwe pran ebyen se ta odit nan tout bwat ebyen leta yo epi sekirite ebyen si w pa ka e fè sa yo ebyen anpil moun di ou mèt al retounen nan America paske jounen jodi a e n ap fè konnen ke o nivo de koripsyon e gen anpil bwat leta ou tande ke se zafè koripsyon pandan ke y ap pale de koripsyon ebyen nou konnen ke gen yon gwo disè la o nivo de biwo de ona kote ke genyen anpil enfòmasyon k ap sikile ta di ke nouvo direktris ki te genyen o nivo de bwat ona kote ke li menm ta fè yon antann ansanm avèk ekip de Claude Joseph ebyen kote ke yo te voye anpil anplwaye avan yè ale. Ebyen e nome yo o nivo de direksyon ebyen e ona o nivo de vil pwovens ebyen Gonayiv yo kanpe an kwa ebyen yo di ke moun sa yo pa p enstale kote e nou konnen ke e direktiv jeneral la ke e Ariel Henry te mete a ebyen misyon l fini ebyen moun yo di yo pa aksepte pou ke li menm li vin la gen anpil e chanjman anpil moun ap ret tann tou o nivo de e sa k ap pase ebyen o nivo de e bwat leta yo e pou e genyen. e lòt 109 ki yo menm yo vin la. Genyen tou e mesye Edouard Brault ki di ke li menm e li aplodi kèk pèsonalite nan nouvo gouvènman e ki responsab konsèy ayisyen an li menm aktè e ben ki nan leta ki pa nan leta a Edouard Brault e ben di li gen anpil rezèv sou e le fèt ke gen yon seri minis ki genyen 2 pòtfèy ministeryèl ebyen nan men yo ebyen se e deklarasyon sa ke li menm li te fè tou. E genyen e Jimmy reyaksyon gen ansyen minis jistis ak sekirite piblik la Lucmane Delille li di li espere e gouvènman an pral mete li an o nan otè tach li ebyen mèt e Delille di li swete nouvèl ekip ki pral mete l o travay rapidman ebyen pou kapab adrese pwoblèm ensekirite a e li kontinye mande pou gen yon gwo dispozisyon ki pran ebyen pou kapab demantle gang ame yo o nivo de peyi Dayiti ebyen ansyen minis jistis la mèt Lucmane Delille ki li menm e ki tap pale ebyen o nivo de laprès.
Ala jis yon segond pradel e medam mesye bon la e bon li e se Gary Conille misye di misye pale de zero tolerans nan zafè nan zafè koripsyon anndan peyi a epi pandan li pale de zero tolerans ebyen nou wè moun Solino yo menm moun Solino pran lari ap mande jisteman retire papa vòlè ki rele e Frantz Elbe an m panse ke si misye vrèman te bezyen pale kòmanse avèk zero tolerans lan ebyen li te dwe omwen Retire Frantz Elbe paske Frantz Elbe pa kredib. Misye vrèman pa kredib medam. Misye m panse se se yon minimòm. W ap gade seri de moun ki nan ke l mete la. Moun sa yo pa fòseman mye egalman. E pi mwen men sa k deranje m nan. M pral fè nou tande diskou yon ti pati nan diskou a nan kèlke segond. Men senpleman. Nou di nou se Ayisyen, nou granmoun lakay nou, w ap gade yon konferans de près k ap bay, yon diskou k ap fèt, ou ap pran yon ekip etranje, mwen menm sa deranje m pèsonèlman, sa deranje m paske ok w ap wè Garry Conille ap fè diskou an la, etranje sa yo la, jan yo la, ou ta di se kòm si se yo gade, gade yon ekip etranje, gade, gade, gade, w ap gade sa la, gade jan nèg yo ap fikse, jan y ap gade la, ou ta di se yo Se yo komsi ki ap di Garry Conille men sa pou di, men komsi diskou a, men se yo, ou ta di se yo ki ekri l menm. Gade, gade langaj konporèl yo medam mesye, langaj konporèl yo, ou konprann, moun sa yo pa la kom obsèvatè, ou ta di se yo k bòs, se yo k mèt, en, men bagay la, men bagay la, mwen menm sa deranje m, sa deranje m, n ap fè yon bagay, sa yo bezwen, sa n bezwen envite yo fè, ki rapò yo nan sa k ap fèt la? Nou pa ka fè yon bagay a la ayisyèn? Mwen menm lè lè gen envestisy bò isi a mwen menm mpa wè tout ayisyen sa yo mpa wè moun sa yo mpa wè yo se su e sèten gouvènman sa ki la nou konn trè byen kiyès ki dèyè sa men sa deranj mwen menm sa deranje m gade men men men men imaj yo sou ekran pou ou medam mesye gade pou wè ban banm fè nou tande Garry Conille kap pale jisteman nou jan lap di l la misye ap fè diskou a ou ta di son moun ki strese ou ta di son moun kap antouka e an banm fè n tande banm fè n tande na reyaji aprè medam mesye. Nou pati. Ekip etranje, ret lakay nou. Kite Ayisyen regle afè yo.
Je disais donc, la sécurité d'abord.

Misye pale trè byen men se senpleman l sanble l te strese e strès la mwen m panse se pa lòt bagay se etranje sa yo k la ou ta di yon ekip espyon men brèf misye bay yon trè misye pale trè byen e Pradel li pale de zewo tolerans yon fwa de pli nan kesyon koripsyon an men èske l ap respekte pawòl li?
Bon, nou konnen ke premye minis la fèk monte, piske li menm li fè deklarasyon an, men anpil moun, m panse ke se pou la premyè fwa apre ke gen yon otorite ki malad, apre gen anpil moun ki menm ki tap voye senpati yo, paske moun yo yo nan sitiyasyon, yo bezwen aksyon, e ben kounya se nan aksyon e pou ke premye minis la li menm li al fè, e premye minis la li menm li apèn enstale e jodi a. Bon, pou chanjman direksyon jeneral yo, nou konnen ke yo pral mete direktè jeneral yo pral atè, Men youn nan bagay ki genyen ebyen nan kad de dosye sa yo e kote ke genyen minis sante piblik la ebyen gen anpil moun ki genyen e e de dout kote ke yo ta prezantel ebyen kòm ebyen e bo fis ebyen Gérard Gilles ebyen se enfòmasyon sa yo ki sanse e ap sikile kote ke yo ta di ke ebyen Gérard Gilles li menm li arive mete bo fis li ebyen kòm ebyen e minis ebyen ann gade sa se foto minis la ke anpil moun yo menm yo lage, yo di Gérald Gilles mete mari pitit fi l, minis sante piblik san konsilte ni konsantman tout pati politik ki nan akò 21 desanm lan, ebyen batay kont nepotis lan li menm li lanse, ebyen bon m panse ke sa li menm fò n al chache E byen Jimmy pou nou wè eske se pitit Gerald Gilles la paske se sa ke enfòmasyon ap fè sikile kote ke se bo fis Gerald Gilles li menm e li mete la kòm e byen minis sante piblik. E an atandan m panse ke Salomon e popilasyon li menm ki sa lap retann lap retann e pou ke li kab jwenn sekirite e byen paske jounen jodi a nou wè e afè de bagay gang di ke yo menm yo ap batay kont oliga ki ap batay kont moun ki ozalantou gran nèg yo, enben nou wè ke non, mesye sa sè gran nèg yo ke menm yo toujou ap regle paske yo toujou genyen fòs enben pou yo batay kont popilasyon an, yon popilasyon ki lage 2 bra balanse, yon popilasyon ki nan mizè. Youn nan bagay ke anpil moun sitou e Latibonit ke y'ap etann, y'ap etann sekirite epi y'ap etann pou yo ouvè pò yo paske Jimmy se nou menm ki la pou nou di w ki mizè ki gen nan peyi a aktyèlman la a Ayiti e Se yon veritab pwoblèm, yon veritab kastèt chinwa ki genyen ebyen o nivo de peyi a kote ke sitwayen yo, yo nan mizè, moun yo yo nan grangou ebyen malgre ke gen anpil moun ki ale nan pwogram Biden nan bon si pwogram Biden sa li menm li pa ta m panse ke nou ta p fèk kòmanse nan pwoblèm paske gen anpil moun ki fè anpil defisi e gen anpil moun ki oblije kite peyi a malgre ke gen nan yo lè yo rive Etazini yo di w se nan yon veritab pwoblèm men yo santi yo plis ou mwen e garanti se de jou an jou kote ke popilasyon li menm lap kite peyi a epi konsa tou gen de moun ki pati e lè yo gen byen yo Ayiti epi yo rive yo di dyaspora yo gen byen dyaspora gen tan di kòb la dispoze ebyen pou yo menm yo kab achte Pradel, moun wanament, m pa konn si nou okourans de sa Pradel, moun wanament lanse nou yon challenge wi la. Moun wanament lanse yon challenge a moun sen mak, moun Gonayiv, se ta di ke jisteman konpetisyon ki vil ki pral fè plis manje sa vle di ke peyi sa zòn sa yo paka gen pwoblèm manje medam mesye ou konprann moun moun wanament yo menm yo pa gen pwoblèm manje sa e fòk moun yo sispann ap tann dyaspora pou yo retounen nan lagrikilti antouka nou tap swiv videyo a moun wanament lanse yo defi pou moun gonayiv e moun latibonit pou pa di moun senmak pou yo pran responsabilite yo pou yo sispann tann moun ebyen travay agrikilti epi nou pap gen pwoblèm manje antouka nou te wè videyo a medam mesye.
Wi mwen pral bay moun wanament yo yon repons nap di moun wanament nou konnen ke vale latibonit li ka bay tout peyi a manje enben sak lakoz ke moun yo paka fè manje se pwoblèm bandi e kote ke ann mete pou nou wè yon moun ki tap viv lyankou nan ti kay li kounya bandi metel deyò Li vini lwe kay sèlman. Gen de moun ki tap viv alèz ebyen o nivo de Lyèkour, o nivo de Titrivè de Latibonit, ebyen o nivo de Savyen tou gen moun se moun zòn nan yo ye, ebyen yo blije kite kay yo akoz de bandi epi yo pa ka travay tè malgre ke bandi okipe Latibonit ebyen Latibonit toujou ap fè manje, Latibonit toujou ap. Bay moun yo manje ebyen e pwoblèm ki genyen nan peyi pou nou an nan men. Nèg bandi sa yo konbyen yo konbyen nan latibonit la se sa m ta renmen konnen medam mesye kòmsi konbyen nèg yo ye konsa èske yo 2 mil yo 3 mil yo 10 mil yo 20 mil yo 15 mil e pou kòmsi pou tout pou pou yon ti kal bandi yon ti gwoup bandi pran tout yon vil yo e an otaj se kòmsi m ta renmen konn konbyen yo ye konsa.
Bon se pa konn se pa kantite yo yo genyen non yo menm si yo te 100 yo gen zam nan men yo popilasyon an fatige avèk manchèt ou konn sa m di w la pou ke moun yo ta èske moun yo ka kanpe si e popilasyon an vin kanpe ansanm avèk gwoup bandi yo on grenn e e e bandi ka touye menm 200 menm e menm 50 moun wi ou wè sa m di w la di ke jounen jodi a popilasyon an lage Popilasyon li menm si li te gen fòs de lòd yo ki t ap ede yo, m panse ke gen yon seri de bagay yo t ap fè. Ann mete pou nou wè, te gen lòt gwoup otodefans, pa egzanp tankou te gen gwoup kowalisyon Jean Denis e ke anpil moun gen kèk tan la yo pa tande mesye yo, misye di bon yo menm yo se leta ki pou ta fè sa l kapab, leta li menm li pa montre ke li gen volonte. Sou prezidan Jovenel Moïse nou raple n ke te genyen bandi ki rele ODMA ki te. Li menm ki te lage yon koukourouj dèyè jounalis Alexandre Pradel li te di ke lap tou e epi m panse ke lè sa te gen yon gwo batay ke nou menm laprès nou tap fè fas avèk gwoup bandi yo ebyen se te Jacques Ader ki te ba nou solisyon kote ke mesye la yo te debake o nivo de zòn Savyen jiskaske yo touye ebyen chèf gang nan ki te menm ki tap opere te vin gen sa nou ta rele de twa mesye dam ki konn ap pale nan radyo se yo ki mete nou nan sitiyasyon sa yo mesye dam sa yo vini yo vin chita yo fè lapè paske te gen yon lajan epi yon gwoup ki te gen kòb li tap bay pou afè diri se moun sa yo ki vin lakoz te vin gen afè bandi a li menm li te vin pat kraze paske yo ap fè kòb yo te gen lajan. ebyen pwojè kote ke yo menm yo te lanse, ebyen gen de moun ki konn ap pale anpil nan radyo ki di yo se jounalis ki menm konnen a nan fèy jounalis nan metye a, epi se yo menm ki te vin pèmèt ke bandi yo vin fè on sèl kote ke nèg Jean Denis pase lotbò epi nèg bandi sa yo menm yo te gen yon kou yo tap prepare jiskaske yo retounen an fòs ankò paske lè sa si yo te pran si yo te pranl epi ou konnen ke sou direktè depatmantal sou direktè jeneral Léon Charles ebyen yo trans.

M panse ke banm tou envite nou tande l se mesaj sa li trè enpòtan e nou wè se yon babekyou ki lanse yon mesaj an nou di ke kote ke misye ap negosye misye mande Garry Conille pou evite e al fè de zerè pou pa al atake mesye yo pa la fòs gen fason ke yo kapab depoze zam nan san ke se pa vyolans e m panse ke m pa konn si w ap reyaji Salomon avan nou pran videyo an ou pran de l.
Bon, demen nap fin bo video a pou m kapab reyaji apre reyaksyon Jimmy Cherizier alyas Babekyou. Vwala, ebyen, vwala, ebyen medan mesye se serye, ebyen Babekyou ki voye yon mesaj dirèkteman bay e nouvo premye minis lan pou pa di Garry Conille, nou pati pou an nou tande ekstrè sa, nou pati pou.
Map fè video sa pou m pale avèk premye minis Garry Conille. Nader promo. Mesye Garry Conille premye minis peyi Dayiti. Nenpòt jan li, nenpòt jan yo mete w premye minis lan mwen gentan premye minis nèt. E pèsonn moun pa ka doute de kapasite entèlektyèl ou. Pèsonn moun pa ka doute de fòmasyon ou. PM banm di w yon bagay e ou pat met zam nan katye popilè yo ok a ma konesans m poko janm tande yon fwa yon nèg ki gen zam nan men l pou l site non w kòm nèg e ke ki te konn bay zam nan katye popilè. Ebyen wè jodi an, mwen menm map baw sa kòm konsèy. Pa okipe okenn politisyen tradisyonèl ki te mete zam nan peyi a pou destabilize gouvènman ki te la e ke jounen jodi a ki bezwen mete w devan kòm pon pou pou vin pran zam pou yo pa lafòs. Premye minis Rony, pa okipe okenn boujwa, okenn oligak ki te bay zam. Paske yo pa vle gen konpetisyon avèk lòt oligak pa yo, lòt bizisman pa yo pou te kraze, brize nan peyi a pou yo e ke jounen jodi ak pa gen kontwòl zam yo kap vin mando ou e ke pou vin pran zam pa la fòs. Wè sak gen la pwen PM. Son dyalòg pou liye. Pwouve le mond antye. Ou ka make listwa. Kòm ou nèk ki vini. ki pat kontribiye nan kraze peyi a, ki pat kontribiye nan bay zam nan katye popilè yo, epi jodi a k pasifye peyi a. Ou kapab. Men meyè fason pou pasifye peyi an, se avèk dyalòg. Meyè fason pou pasifye peyi an, se avèk katye popilè yo. Mete pye w atè PM. Mete pye w atè. Jan w te desann al vizite anba lavil lan, e met pye w atè kounye a. Kòmanse fè aksyon. Aksyon se kisa l ye? Se pa okipe okenn moun kòm chèf CSPN nan ki pral vin fè w fè operasyon tèt anba pou ki vin jere afè pa yo. Mete pyo atè vle di anba Dèlma bloke, li sal. Fè netwaye yo pou nou. Kafou Avyasyon, wout lan kraze nèt, kraze. Kot papa nasyon an ye a? E moun ki ba nou endepandans, moun ki fè ou moun ou ye jodi an? Moun ki fè ou moun jodi an, Jean Jacques Dessalines, papa peyi a? Kote li a sal, labou, fatra. Voye netwaye estasyon Gonayiv pou nou. Voye netwaye Ench lan pou nou. Voye netwaye Kafou Aviyasyon. Pil fatra. E sou fatra n ap viv. E se sa yo n ap denonse. Pa okipe moun k ap vin di w pa ka fè l. Ou kapab fè l. Ok? Voye netwaye zòn sa yo pou nou. Kòmanse fè sa yo. Kòmanse voye yon sinyal klè ba nou. Ou wè jodi an la. Depi lè w moute premye fwa m adrese m avè w, nou an mòd dobsèvasyon. Nou ap swiv ou. Nou ap swiv ou. N ap swiv aksyon w. Mwen di w sa ankò. Ou gen chans jodi an pou ekri listwa peyi sa kòm nèg ki pa t konn bay zam, ki pa t konn bay bal nan katye popilè yo epi ki vini, ki pasifye peyi a, ki ranmase zam yo. e ke ki fè eleksyon e ke ki met peyi a sou wout devlopman istwa ap gade w gran ok PM m fè video sa pou w paske nou menm nap obsève w depi nou wè se bagay serye wap regle nap ret nan tou nou nap ret nan tou nou paske nou renmen peyi sa e chanjman wi n bezwen depi nou wè w vin pou chanjman nap ret nan tou nou men depi nou wè se menm bagay yo vin fè. Zam yo gentan nan men nou deja Nou gentan konnen Nou pap al nan prizon, pa gen prizon pou nou E lanmò, paske nèg isi pap kite m al nan prizon pou m pa pale M ap fè videyo sa pou m pale avèk premye minis Garry Conille Mesye Garry Conille premye minis peyi Dayiti Nenpòt jan li ye, nenpòt jan yo mete w premye minis lanmò gentan premye minis nèt.